Bonswa tout moun, sa depan de lè nap gade video sa Bon, se menm zanmi nou an ki retounen ankò sou chanèl la Pou m kòmanse, map di nou tout mèsi ki deja abone avèk chanèl la Map di nou tout mèsi tou ki pral abone avèk chanèl la Ok Bon, jodi a se yon ti pale mwen vin fè avèk nou kòm toujou 2 maladi kolonaviris la k ap fè aktyalite nan lemond antye jiska nou jou ok bon sa m gen pou m di nou timoun labib te di nou sa nou te gentan konnen tout bagay sa yo pral vini Jounen jodi a, se yo menm ki kòmanse parèt jodi a la. Imajine w, yon maladi vini, li antre nan yon peyi, li tiye yon pakèt moun, jiska prezan yo poko ka jwenn medikaman pou maladi an. Jodi a sa m vini pou m di ou menm zanmi m, sèl bagay, asepte Jezi. Paske, Nou pa konnen ni ki jou ni ki lè l ap vini, paske l te di, Kenpòt lè nou wè bagay sa yo kòmanse parèt, konnen li pre pou vini. Men jounen jodi a, se sa l te di yo, se yo menm n ap wè jounen jodi a, paske se sa Labib te di, ou konprann, se sa Labib di jiska nojou pou kounye a la menm, pandan n ap pale a. Se bagay sa yo ki kòmanse rive la, jounen jodi a. Bon timoun tèt chaje sèl bagay lapriyè epi tout sa kap pou lèl vini si e maladi a ta pran ou pou kapab konnen ki kote ou prale sèl sa pou aprann paske ou wè konbyen ane ou gen kounya la menm ou pa konnen konbyen ou rete sèl bagay mwen ka di ou zanmim asepte Jezi pou lè li vini Pou kapab ale avè l. Se sa m ka di ou. M pa ka di ou anyen. Paske maladi a ki vini an, nou pa ka defann li, nou pa ka arete l, nou pa ka fè anyen. Paske nonb de moun Jezi vle pran yo, l ap pran yo kanmenm. Yon sèl bagay m ka di ou, pa bezwen pè anyen. Si se jou w ki rive pou mouri nan maladi a, w ap mouri. Men si se pa jou w ki rive, ou p ap mouri. Ou mèt wè, bon, yo di, On moun anndan kay ou pran an ou tout moun anndan kay la ap tou pranl tou yon moun anndan kay ou ka pranl depi epa jou paw la okenn malè pap rivew paske nou branche nou nan som 91 la nou tou branche nou sou som 91 sa zanmim yo paske se li menm ki te di nou pa bezwen pè move maladi kap rive moun lannwit kou lajounen ou konprann sam diw la Paske ti bagay sa yo nou te atann yo deja ou konprann fòk yo vini paske tout sa k ekri nan labib tout gen pou vini zanmi m tout nèt gen pou pase nan mond sa kounya la yon sèl bagay nou bezwen pou nou fè mete lespri nou disponib Pa nan, menm lè ou ta jwenn yon bagay ki pou fè ou fache, pa dòmi fache, ou konprann sa m di w la, toujou chache yon bagay li labib ou, se sa m ka di w, pa pase yon ti tan pou pa li labib ou, aprè, bon menm lè ou nan fòlga, ou ka ale avè tankou lè w ap travay yo ba w tankou sa vle di fòlga, yon inèdtan poz. Ou ka pran bib ou di yon vèsè ou di vèsè a. Ou fin li vèsè ou, sèl bagay, sa ou wè wap li nan labib yo, toujou fè sak ekri nan labib la toujou fè sa. Ou konprann? Pa fè yon bagay labib pa dakò. Menm lè se lòm nou ye, nou konnen nou pa bon vrèman, men toujou fè efò pou kapab antre nan wayòm syèl la. Paske zanmim jou sa se pa yon ti jou kap piti li ye ou konprann sam di nou an se pa yon ti jou kap piti bon mwen menm pou maladi sa mwen wè ki parèt yon ti moman l gentan tiye yon pakèt moun imajine w jou sa dènye jou sa kòman l pral parèt zanmim ou menm ki poko asepte jezi ou menm ki poko fè akò avèk kris la kòman Jou sa a pral ye pou ou. Imajine w li di, Jou sa a, l ap vini an, yon moun ki pa asepte Jezi pou ale avè l, bon, pito w pa t janm fèt, pito w pa t janm fèt, zanmi m. Lè m ap imajine tout bagay sa yo, zanmi m, sèl bagay se asepte Jezi. Pa gen yon lòt ke Jezi. Ou konprann? Pa gen yon lòt ke li menm. Tout bagay la, se li menm, se li k kreye nou, se li k kreye tè, se li k ba nou manje, bon, hum. Pa gen yon lòt ke li menm. Paske sa kap tout moun la ap di yo pral fèmen, yap mete manje lakay yo, fò yo gen kòb, fò yo gen sesi, fò yo gen yo se lòt bò. Gade, si ou mete fèmen anndan lakay ou, si pou maladi antre pou ou, lap antre pou ou kote ou kache lakay ou a zanmi m. Sèl sa m ka di ou, Paske pa gen kote ou ye jezi pa wèw zanmi ou mèt te antre nan fon lamè ou mèt te fann tè a ou antre jezi ap wèw kanmenm kèlkeswa kote ou ale a sèl sam ka diw mete jezi nan kèw mete jezi nan tout kòw zanmi m asepte lòd li pase yo kòmandman yo asepte yo mache avè yo epi. Lè jou pa w la rive, ou prale, ou konprann, paske Jezi menm lè w wè yo te pran yon zam yo tiye yon moun, pandan l t ap mache nan lari a, yon vòlè kenbe l li tire l, se jou pa l la, se la pou l te pase, ou panse si Jezi pa t dakò e moun nan t ap mouri, non, moun nan pa t ap mouri, se jou pa l la ki rive pou l mouri, ou konprann, se sa m ka di w, yo di w fè remèd, pase alkòl jèl, pase sesi, pase selotbò, fè remèd a sesi, fè remèd a selotbò. Gade Bondye pa konfyans ou wè konfyans ou an Dye konfyans moun ki gen konfyans an Jezi li gen konfyans paske chante a di ak konfyans nou va mache nap triyonfe zanmim Bondye beni w tande avèk konfyans ou gen nan Jezi ou sèten maladi sa pap ka rive sou ou o non de Jezi. O non de jezi maladi sa pap ka rive si se jou ki rive wap mouri nan maladi a men si se pa jou ki rive ou pap mouri nan maladi a men menm lèl te bon wap reviv wap reviv wap reviv ankò bon se sa m te vin di avè nou zanmim se ti konsèy sa m te pote pou nou map mande w pou pataje video a pou mwen. Silvouplè, paske gen dwa se pawòl mwen di a ki ap ap sove yon nanm yon moun, m ap mande w silvouplè, pataje videyo a, fè l rive pou mwen, fè l rive nan zòrèy zanmi w, nan zòrèy kouzin ou, tout fanmi w, ni moun ou pa konnen, kit moun ou konnen, ou konprann, paske pawòl Bondye moun pa jwe avè l, ou konprann. Gen yn bon ti tan mwen pa monte sou chanèl la men depi avan yè map imajinem pa gentan ditou paske map travay pitit mwen an pa ale lekòl ankò tout bagay fèmen se mwen menm kap tout mwen kap dit mwen kap dat ou konprann pa gentan ditou ditou ditou ki fè ke mwen paka fè yon ti pale sou chanèl la ok. Poum fè ti video sa la se nan salon an mwen metel, ou wè jiska prezan lap plede relem manman manman, m pa vle poul antre tèt chaje. Bon ok ti moun, bon map di nou mèsi ou menm ki pral gade video sa, map di ou mèsi ou menm ki pral abone, map di mèsi ou menm ki pral pataje, map di ou mèsi tou ou menm ki pral like video sa, mèsi anpil abone pou mwen silvouplè, pataje pou mwen silvouplè. pou yon lòt frè, pou yon lòt sè kapab tande mesaj sa a mwen voye a. Ok, se yon ti konsèy mwen ba nou. Rete konekte avèk Jezi sè m yo. Aprè Jezi, pa gen yon lòt ankò frè m ak sè m yo. Paske nou deja nan dènye tan sa la. Nou deja nan dènye tan. Ok, sèl bagay m ap di ou. Ou wè kote ou ye jodi a, sèlman lè de grenn zye w fèmen, panse ki kote ou prale zanmi m silvouplè, silvouplè, silvouplè, panse ki kote ou prale lè de zye w fèmen, paske pa gen yon moun ki vini sou latè k ap vin rete, paske se li k te di l ale, l al prepare yon plas pou nou. Menm zanj nan syèl yo pa konnen ki plas Jezi ap prepare pou nou. Ok sèvant Bondye yo tout moun ki sèvant Bondye yo gentan konnen kisa map di la epi ou menm tou ki pral abone ki pral gade video sa map mandew siw poko fè lapè avèk Kris fè lapè avèl pou mwen silvouplè paske pa gen tan ankò jou a rive ke Bondye beniw.